Bonjou bonswa tout moun jodi a nou trè kontan rantre lakay ou poun pote nouvo video sa pou ou e nap di chak grenn moun kap gade video sa ankouraje nou si w potko abòne avèk chèn sa ki se envazyon radyo TV nap mande ke pou fè sa e ankouraje nou avèk like ou yo e kite ti kòmantè pou nou si nou ta gen kèk bagay ou ta vle pataje avè nou bon jodi a se 7 jiyè 2022. Fè 1 an depi ke yo te asasine Jovenel Moïse lakay li. Kote ke gen plizyè nèg la nan moman an se yo ki tap dirije. Se yo ki te o pouvwa lè sa rive an. Men ou konnen politik se youn nan pi bèl syans ki te ka gen. An reyalite, pi bèl syans ki te ka gen. Men, pou Ayiti, m gen enpresyon syans ki rele politik lan, se youn nan pi vye syans pou mwen ki te ka gen pou Ayiti. Kite m eksplike m. Nan tout lòt peyi, ou wè, bagay ki rele politik lan, li la pou l ede peyi an mache, li la pou peyi a ka byen fonksyone. Menm lè nou ka gen de divèsyon politik men avèk syans lan ki wè chak moun yo la pou yo fè peyi yo mache. Yo pa gade enterè pèsonèl yo. Men an Ayiti tout politisyen yo se afè pèsonèl yo y ap gade. Pase lè w gade Ariel Henry al fè diskou li menm e menm li menm e m kapab di ki primati ki fè konnen jodi a li konje. M kapab di akoz

Men, sa m kapab di nan sa a. Ariel potko premye minis sèt men l te yo te gentan dezinye l kòm premye minis. E, bagay la pale, se moun phtk yo ki fè konplo avèk nèg sektè prive ki fè konplo pou yo tiye Jovenel. E Ariel vin sou pouvwa a la a, e pa pou lòt moun li vin goumen se pou moun phtk. Men di Martelly an swa, se pou nèg sa yo Ariel ap travay. E tout moun byen tande se parenn nan ki dwe Fiyèl la. Kiyès ki parèn nan tout moun konnen se Mateli. E ou wè Ariel klè l moutre w se pou phtk lap travay. Klè. Badjo ki se youn nan pi gwo sispèk nan dosye Jovenel lan, lè yal fè ankèt yo wè Badjo nan jou yo pral asasine Jovenel lan Badjo te an kontak avèk Ariel nan jou sa. E lè Badjo ap kite peyi an tou, sil kite peyi an se Ariel ki fè pasaj pou li pou l kapab jete l. Sa vin moutre w ke politisyen an Ayiti, yo tout ipokrit, yo tout trèt. E anplis, Jovenel te chwazi Ariel, se pa vrèman volonte l, se bale yo te bale l, li mete Ariel. Men Ariel te gen yon misyon byen detèmine li t ap vin regle. Sa vle di pou m moutre w, lè Ariel kanpe, ou wè l ap fè diskou, kòmsi, e kòmsi l ap moutre w ke, Sak rive an pat sipoze rive lap rann omaj a jovenel moise nèg isit blofè anpil wi mezanmi nèg isit blofè anpil hein e ou wè misye li kole zepòl avèk sdp nèg ki te trè asid avèk jovenel e sak fòkè an andre michel pa wont avrèl fè yon twit fè konnen nou gen 1 an depi ke nou libere anba chen anraje moun phtk je ne sais que Andre Michel se sou moun phtk ou l ye la a. Ariel se pou phtk l ap travay. Sa vle di, sa vin moutre ke nèg isit pa gen anyen y ap fè wè ak nonmen non pèp ladan l pou panse yo gen enterè pèp ladan l. Tout nèg se enterè pèsonèl yo. Nèg yo te di depi Jovenel ale, peyi an, apre de twa mwa peyi an ap dous. Jovenel pa ale, Jovenel e mouri l mouri l pa ale l kite pouvwa a, men se mouri l yo touye l pito. Menl sou 1 an la peyi an vin pi mal. Nèg yo pat vle dòmi deyò, fò yo te jwenn moso gato pa yo. Jovenel te enpoze yo jwenn moso gato pa yo, enben men Ariel vin la, li ba nèg yo moso gato pa yo, ensekirite an pi rèd. Moun paka pase Matisan, moun paka al Laplèn, zòn Kwadèboukè nèg bandi anraje. Men pènye la pi rèd, depi nèg yo yap jwenn ti kòb yo chak mwa, yo gen sekirite yo dèyè yo, yo pa bezwen konn afè moun. Lè ou pran Nonm ki rele Ti Klod la li menm, Klod Jozèf. Lè Jovenel mouri an, se misye ki te premye minis nan moman an. M pa ka tande lòyè misye ap mande jistis pou Jovenel, pandan ke lè Jovenel te nan difikilte an, l ap rele nou l pa ka jwenn nou. Epi tou pandan l fin mouri an n ap pran pòz mande jistis pou li. Se nan sans sa mwen di nou, politik an Ayiti, Nèg yo trè trè trè trè izbo nèg yo trè trè trè trè ipokrit. Nèga mete ou bò kotel kòm premye minis nan moman nèga an difikilte lap rele nou li paka jwenn nou e ou paka ba moun lan kenn repons sak fèt la kijanl fè pase paske se ou ki te premye minis se ou menm ki ala tèt CSPN.
Mwen vini la pou mwen demontre ke genyen moun ki te lwayal ak Prezidan Jovenel Moïse e ki rete lwayal ak Prezidan Jovenel Moïse. Jan nou toujou di l, yo asasine Prezidan Jovenel Moïse, yo asasine l, yo asasine karaktè l, yo asasine l fizikman, Jodi a genyen pwojè pou yo asasine memwa l. Si nou pa t leve kanpe jodi a yo t ap òganize egzamen bakaloreya. E sa patisipe nan yon gwo pwojè ki vize a fè bliye Prezidan Jovenel Moïse menm jan yo abandone Mòn Chen, menm jan yo abandone kanal irigasyon ki sou rivyè Masak la, menm jan yo abandone Maryon, menm jan yo abandone izin asfalt ke l ap fè nan Tèrye Wouj, nan Gwo Mòn. Nan Grandans, pou nou site sa yo sèlman. Yon sèl bagay, nou anime de kouraj ke Prezidan Jovenel Moïse te genyen e li te di ti rès la pou pèp la, se sa k fè oligak konwonpi yo, politisyen tradisyonèl yo, se sa k fè yo asasine l. Donk, batay la pou l jwenn jistis la, Lap kontinye se sak fè nou wè m met pye m atè m pa rete map pale dèyè Facebook oubyen Twitter map vwayaje tout peyi a pou nou pale pawòl jistis pou nou pale nesesite pou genyen yon lòt gouvèneman paske gouvènman Ariel Henry a se yon gouvènman dasasen e de kriminèl ki ap fè tout sa yo kapab pou yo pa bay Jovenel Moïse jistis. Kote w te lè jovenel te an difikilte a kote w te si jovenel gen pou l rele se ou menm li gen pou l rele. Chèf pnh lan nan moman se te Leon Charles ki te la hein kote nou te li ka rele Dimitri Gérard lap rele nou paka jwenn nou youn e pito wap pran pòz wap mande jistis pou Jovenel Moïse nou ipokrit anpil mesye fòn pa fè moun sa tout nèg kap pran pòz kap mande jistis pou Jovenel lan nan moman ki te bò kote Jovenel nou ipokrit nou konn sak pase a e lè fin tou Jovenel te gen plizyè zanmi yo youn paka di sak pase an Komsi jovenel pa gen ti problem pal li konn rakonte lot neg, neg li byen avè yo, pa dim jovenel pa gon zanmi tout ti sekrè l genyen li patajel avèl, kote neg liberis yo hein, neg sa yo te trè proch jovenel moise, gen neg toujou wi, kote yo, komsi pou neg yo pa gon sous yon pa konn kiyes ki fè sa, nou la nap mande jistis pou jovenel, em byen kwè a tout neg jovenel te gen problem yo nou konnen yo, poukisa nou pa denonse yo, nou pè, bon, gon lot gwo manman penmba, martine moise. Martine Moise te la lè bagay yo tap fèt Martine pa janm ka bay vrèman moun ki tiye Jovenel yo non el toujou tyen aske moun ki tiye Jovenel yo yo lib yap mache poukisa ou pa di ki moun ou kenbe tout sa yo pou kont ou ou kenbe tout sa yo pou ou epi tou wap pran pòz ou dè jistis pou Jovenel ew konn ki moun ki fè sa Martine se youn nan moun kle ki ka di nou kijan bagay la pase paskel te la. Gen timoun yo tou. Yo te la. Poukisa yo tiye Jovenel yo pa tiye Martine? M ta bezwen konn rezon an. Ay m twouve gon pwen nwa la m twouve gon pwen nwa la pou yap touye mariw pou nan kay la pou yo pa touyew e nèg ki te vin touye jovenel yo lè kolonbyen nèg sa yo yo afè kou rate non lè martine ap pran pòz yo panse li te mouri yo klere jel sa e pawòl m si pou nèg sa yo lè yo vin fon misyon pou yap fè kou rate e pa nèg sa yo e pa mèsenè sa yo mèsenè sa yo de wè Yo vin yon kote, se rache koupe, misyon yo te genyen an l ap fèt. Afè bay matina vin di moun ke yo panse l te mouri, yo klere l avèk flach pou yo wè si l mouri. O, kòmsi nèg yo pa konn lè moun mouri? Matin kenbe souf li, l kenbe kè l? Hein? Pou yo pa ta wè Matin mouri. Poukisa e Matin ki rate pa rate Jovenel? Yo pat vin dè Martine, sa vle di se dè Jovenel yo te vini. Antouka, nou gon lè kanmenm pou verite a eklate. Li mèt te nan 5 an, 10 an, 50 an, e menm 100 an, ap gon lè verite an gen pou l eklate nan figi tout moun. N ap swiv avèk chak grenn moun nèg k ap pran pòz k ap sipòte Jovenel yo. Bann ipokrit yo. Non pa m, se Envazyon Radio TV. A la pwochèn.